Kòman nou ye kòman nou ye e nap salye tout moun tout moun ki la ansanm avèk nou aswè a e nou konnen te gen anpil plezi pou wikenn nan anpil bèl match te jwe e ankò pou semèn sa ki kòmanse la depi demen ap gen champions league donk mwen konnen anpil nan nou deja prepare pou nou tann tripotay ki pral gen nan Champions League, anpil moun ki ap chofe pou ekip Real Madrid la fè sipriz a ekip Paris Saint Germain an, sitou nou konnen Kylian Mbappé li ensèten pou match mèkredi ki mete anfas Paris Saint Germain ak ekip Real Madrid la. N ap raple ke se Real Madrid ki ap resevwa match sa paske Real Madrid te ale nan Parc des Princes lan e match sa te fini 1 a 0. Nou konnen tou genyen seleksyon nasyonal feminin lan, U 20, ki ap fè preparasyon demen pou yo jwe fas a Etazini. Nou gen tout sa yo ke nou pral Ou wè, donk n ap pran yon ti tan tou piti, talè konsa nou pral kòmanse, nou pral pale boul, donk aranje w si w gen bagay ou t ap fè, kite l pou chita pou w kapab swiv sa k pral genyen talè konsa, ti koze ki pral genyen sou zafè foutbòl. Donk n ap pran yon ti poz tou piti epi

ansanm avèk nou tout moun ki ap swiv Oscar show avèk Mister Opèch nou konnen se menm randevou a e Oscar show toujou avèk sèvitè ou Mister Opèch donk nou gen anpil koze pou nou pale aswè a sitou nap kòmanse avèk seleksyon medam yo ki ap fè trè bèl pakou nan chanpyona sa men demen Genyen yon gwo kesyon ki pral poze a seleksyon medam sa yo men jistavan nou rive la nou genyen e antrenè medam yo ki se Fiorda ki te pran lapawòl aprè viktwa medam yo te fè pou kapab kalifye pou al jwe fas a ekip Etazini an ki te di ke li trè satisfè De rezilta medam yo malgre preparasyon an te yon ti kras difisil pou li pou ekip la paske yo gen sèlman 15 jou ke yo tap prepare nou konnen ke ranch kwadèboukè te fèmen donk gen anpil bagay ki pat vini posib pou medam yo te kapab avanse avèk seyans dantrenman yo donk tout medam yo pat nan match, yo pa t nan antrenman, donk sa vin fè ke te gen dè lakin pou yo kapab avanse avèk seyans dantrenman yo. Men sa pa anpeche ke medam yo fè pakou a san fot, malgre ke yo fè 2 match nul, men sa pa anpeche ke yo fini dezyèm nan gwoup ke yo te ye a, e se Gwatemala ki te chèf dekip nan poul sa a. N ap di ke Ayiti genyen pou jwe avèk Etazini demen swa. E n ap fè yon ti pale tou piti de pakou Etazini. Etazini fè 9 pwen su 9 nan eliminatwa la, 9 pwen su 9 yo bat tout moun ke yo kwaze sou wout yo, e byen avan faz sa a yo te kraze ekip Surinam nan 14 gòl a 0, e nan poul sa a yo te gen nan poul pa yo a Nikaragwa, Pòtoriko epi Repiblik Dominikèn, Donk, Etazini kraze tout moun sa yo. Nikaragwa pran 6 gòl nan men yo, Pòtoriko pran 7 e ekip Repiblik Dominikèn nan pran 7 gòl nan men yo. Donk, sa vin fè o total Etazini fè 20 gòl nan faz sa a e yo pa ankese okenn gòl. Nan lòt poul ki te genyen yo gen Kanada ki te chèf dekip nan yonn, gen Meksik e nou di l deja gwoup Ayiti te ye a se Gwatemala ki te chèf dekip nan gwoup sa a. E n ap raple ke nan diferan chèf dekip yo se sèlman Gwatemala ki anke ki fè 5 gòl e ki pran 3 gòl ki gen diferans plis 2. Apa sa tout lòt ekip ki chèf dekip yo tankou Etazini, Kanada, Meksik Se 16 gòl ke ekip Kanada a fè, li pa pran. Ekip Etazini an fè 20 gòl, li pa pran. Ekip Meksik la fè 13 gòl, li pa pran. Donk, demen, Ayiti genyen gwo tchalenj sa a pou li al koke, al toke kòn li avèk ekip amerikèn nan. E match sa a li ekstrèmman enpòtan pou seleksyon ayisyèn nan paske moun ki pase faz sa a ap kalifye pou al jwe koup du mond u 20. Donk Fiorda antrenè Fiorda di li konfyan jiska prezan malgre ke yo te gen dè difikilte o nivo de preparasyon pat gen ase de tan pou te prepare avèk medam yo men li satisfè de rezilta medam yo se sou 15 jou yo rive fè gwo eksplwa sa a, donk se sur ke yo kapab ale vèr lavan. Donk an nou ankouraje medam yo, ou menm ki gen, nou toujou di sa, si w gen Instagram medam yo, si w genyen Facebook yo, toujou ankouraje yo, fè yo konnen ke nou renmen travay ke yo ap fè, nou renmen sèvis ke yo ap fè pou peyi a. Ankouraje yo kote ke ou ye yon ti mesaj sa ap fè yo gran plezi ok. Lòt bagay nou gen pou nou pale sou li jodia se rezilta match ki pase yo men sitou nap kòmanse avèk chanpyona dangletè la nou konnen te gen yon gwo dèbi nan chanpyona sa pou wikenn nan se te ekip Manchester United la ki tap jwe fas a ekip Manchester City a men sepandan bagay la pa vini jan ekip Manchester United la te swete l. Ekip Manchester City a kraze ekip Manchester United la e lòt ti pale ki genyen nan koze Manchester United la se ke Cristiano pat nan fèy de match ditou pou match sa a. Donk antrenè a te fè konnen rezon ki fè Cristiano pat nan fèy pat nan match la ditou se paske Cristiano blese donk li pa tap disponib. Men gen lòt ti pale anpil ki ta fè konnen ke Cristiano pa blese se pou de rezon taktik antrenè a chwazi pa mete Cristiano e Cristiano te tèlman vekse li pat menm rete ann Angletè pou patisipe nan match sa pou vin gade koyekipye l yo, li te tou pran avyon ale Pòtugal. E gen yon pòs ki te fèt sou Twitter e Sir Cristiano li menm te aplodi a moun ki fè pòs sa pou di ke Cristiano pat gen anyen. Donk se jis antrenè ekip la ki chwazi de plen gre pa mete Cristiano jwe. Epi gen Roy Keane, nou konnen Roy Keane ki te kapitèn ekip Manchester United la, Roy Keane ki fè 7, ki pran 7 tit ansanm avèk ekip Manchester United la nan chanpyona anglè a, kapitèn Roy Keane di li pa kwè ke Cristiano genyen ti pwoblèm ke ap pale de li a, paske Cristiano se yon veritab machin a ganye, se yon moun ki travay trè di, donk ti pwoblèm nan hanch ke yo di Cristiano gen an, li pa kwè sa ditou, se pou antrenè a parèt tout kò l di kisa k pase. Epi yo te fè ti pale pou di tou kòman match sa a te enpòtan pou Cristiano Ronaldo, pa pou Cristiano sèlman men pou Manchester United paske Manchester te ap goumen pou top 4 ekip nan chanpyona sa a e match sa li pèdi a fè ke li desann nan senkyèm pozisyon e ke se ekip Arsenal la ki pran plas katriyèm nan nan men Manchester United e n ap raple ke Arsenal genyen 3 match an reta e li plase an katriyèm pozisyon. Cristiano nan match ke li jwe, nan derby ke li fè deja, nou konnen ke li te nan ekip Manchester United la avan li te kite pou li ale an Espay, pase a Turen epi tounen an Angletè, Cristiano te fè, te jwe 15 fwa fas a ekip Manchester City a e nan 15 fwa sa yo Cristiano genyen 9 viktwa. fas a ekip Manchester City a e nan 9 viktwa sa yo Cristiano rive fè te rive fè 5 gòl. Donk moun nap pale de li a se yon moun ki konnen Derby yo trè byen, se yon moun ki abitye mete do Manchester City atè toutan. Men antrenè Rangnick deside pa ale avèk Cristiano Ronaldo pou rezon pa l e li di ke se chwa taktik ki fè li pat ale ansanm avèk Cristiano Ronaldo. Nou pa konnen sa se li menm ki kon nen rezon pal ki fè li pat mennen Cristiano Ronaldo nan nan derby sa. Lòt match ki te genyen pou menm joune sa nan nan Premier League la nou pral wè rezilta yo ansanm. E n ap di ke nan match Manchester United, Manchester City a, match sa a li fini e e Manchester United pran 4 gòl nan men ekip City a. 4 gòl sa yo se 2 double ki te genyen nan match sa a. Yonn avèk De Bruyne epi dezyèm nan te vini, dezyèm moun ki fè double nan match sa a te e se te e.

Depi le premye ki sot pase la a, li te tonbe fas a City, Leicester City. Leicester City jwe fas a Leeds, se te 5 ki sot pase la a. N ap raple ke Leicester e Leeds United fenk chanje antrenè, yo te voye Bielsa ale. Men anyen poko mache, yo tonbe pi rèd fas a Leicester City 1 a 0. Chelsea kraze Burnley 4 a 0. Aston Villa kraze Southampton 4 a 0 nap di ke moun ki renmen e ti bononm ki te nan Barcelone nan kouman misye rele a sa Barcelone voye ale ki al jwe nan gon bagay m poko ka konprann avèk ekip Barcelona a Coutinho te nan Barcelone dans un premier temps Barcelone voye l ale paske li pap byen jwe nan ekip Barcelone nan yo prete Bayern li Li kwaze avèk Barcelone, li wonfle Barcelone. Li chanpyon Lig dè Chanpyon avèk Bayern. Li tounen nan Barcelone. Li tounen nan Barcelone, li toujou pa ka enpoze l nan ekip Barcelone nan. Li kite ekip Barcelone nan kounye a li ale nan Aston Villa, depi l rive Aston Villa li ap krache dife e yo sot bat nan wikenn nan la 4 a 0 ekip Southampton nan e Robinho e Coutinho fè gòl e an menm tan li pasè nan match sa. Norwich City tonbe devan Brentford 3 a 1. Newcastle bat ekip Brighton nan 2 a 1. Wolves tonbe devan Crystal Palace

City a, epi genyen Sancho ki te vin egalize pou Manchester United ki fon bèl gòl, bèl bèl gòl, nou pa ka nou pa ka pase a kote de sa, fon li etire moun ki anfas li a epi mete yon klasman, yon ti anwoule dezyèm poto, Ederson pat ka fè anyen, epi menm De Bruyne sa, yon tir ki. Yon tir ki fèt e De Gea retounen l, yon dezyèm tir, li frape nan kò yon aryè, epi De Bruyne te kanpe devan kan an se li menm ki jwenn rebon an, li mete l nan kan an, De Gea pat ka fè anyen. E nap di ke De Gea te jwe yon trè trè bon match pou ekip Manchester United la. Donk ou ka imajine si De Gea pat nan bon jou l, kisa ki te ka rive ekip Manchester United la. Donk epi nan 68 tièm minit de je, Riyad Mahrez ankò e kòmanse li menm a seri pal la. 68 tièm minit de je Riyad Mahrez fè premye gòl li. Epi 90 zièm, 91 zièm minit de je, li fè dezièm pas li sou, dezièm gòl li sou yon pas ke li resevwa de Gundogan epi li mete yon gwo tir, kraze figi DG a epi ki ale nan dezyèm poto a. Nan premye gòl Riyad Mahrez la, se yon sèt ple byen travay, yon kònè ke De Bruyne li choute epi m kwè Silva jis bare jwè Manchester United ki ap kouri ale bò kote Riyad Mahrez pou l kapab jwenn plis espas epi Riyad Mahrez mete yon tir plat du pied gauche dezyèm poto kote balon ap soti DG a pat kapab anpeche l ke gade balon an kap rantre nan kan Tottenham. Ekip sa ap krache dife, li bat Everton 5 gòl a 0 e match sa li te jwe jodi a la. E nap di tou, fòk nou raple nou ke joune ki ap vini ekip Manchester United la pa gen lòt kote li prale, pa gen lòt moun li pral jwenn ke ekip Tottenham sa ki ap krache dife. Keane anfòm, Song anfòm, donk Manchester gen anpil travay pou li fè. Ekip City a vini an premyè pozisyon avèk 69 pwen, Liverpool dezyèm pozisyon avèk 63 pwen, Chelsea, e fòk nou raple ke Liverpool toujou gen yon match an reta, donk li jwe 27 pandan ke ekip City a li menm li jwe 28. Epi Chelsea ki gen 2 match an reta li genyen 53 pwen, Arsenal ki gen 3 match an reta genyen 48 pwen pandan Manchester United jwe tout match li, li genyen 47 pwen e li vini an senkyèm pozisyon.

Epi nap raple psg ekip moun yo renmen an, ekip Tchee, Caleb, mesye kòman nou ye m salye nou, psg tonbe fas a Nice 1 a 0. E nap raple ke Nice se li menm ki vini an dezyèm pozisyon nan chanpyona de Frans lan. Sint Etienne te bat Metz 1 a 0, Nantes mwen sot di l te bat Montpellier 2 a 0 epi Reims fè match nul avèk Strasbourg. E n ap travèse an Itali, an Itali bagay la te byen bèl malgre ke ekip Naples la pa t rive fè sa ki esansyèl pou li. Sa k te esansyèl pou ekip nap la sèke l te gen posiblite pou l te pran tèt klasman chanpyona sa a li menm sèl si l te rive bat ekip Milan an paske li ta pral devan tout moun nèt. Men sepandan Giroud ap jwe yon trè bon sezon jiskaprezan pou ekip Milan an. Raple nou ke li sot bat nan dèbi milanè a ekip Inter de Milan an, li te fè 2 gòl fas a Inter de Milan e li te bat Lazio, li te fè 2 gòl fas a Lazio e se li menm yè ankò ki bat ekip Nap la 1 a 0. Donk Giroud ap fè 2 gòl ki vrèman enpòtan pou ekip Milan an e sa pèmèt Milan chita nan premyè plas la. Frantz nap salyew nou konnen ou renmen ekip Milan an menm si ekip ou ap soufri lontan donk se moman pou fete fete a ekip ou pèsonn paka anpechew fete e kòman sa te ye nan joune sa gen Milan ki bat Nap nou fenk sot dil la 1 a 0 gen Juventus ki bat Spezia 1 a 0 se Morata ki te fè gòl sa

fè yon viktwa 5 a 0. Nou di finalman paske sa fè 5 match ke ekip Inter la, ekip Inter la jwe 5 match deja li pa fè viktwa, donk se match vandredi a ke yo fè viktwa ladan. E nap raple ke avansant Inter de Milan an, ti ajanten an, Lautaro Martinez, se premye fwa li make nan ane 2022 a. Donk depi ane a kòmanse Lautaro potko fè gòl e li fè 3 gòl nan 5 gòl Inter yo e 2 lòt gòl yo se Dzeko ki fè yo donk tou 2 avan sant Inter yo fè gòl pou ekip Inter de Milan an. E kòman sa ye nan klasman an, Milan vini an premyè pozisyon avèk 60 pwen, Inter vini an dezyèm pozisyon avèk 58 pwen e nap di tou ke Inter genyen yon match an reta e Napoli vini an twazyèm pozisyon avèk 57 pwen, Juventus 53 pwen, Atalanta 47 pwen epi Roma 47 pwen. Donk match Roma sot bat la vin mete l menm kantite pwen avèk ekip Atalanta e n ap raple se ekip Atalanta a menm AS Roma sot bat pou li vini an senkyèm e sizyèm pozisyon e Atalanta avan l avèk 47 pwen an senkyèm pozisyon donk yo genyen menm kantite pwen men Roma Atalanta genyen diferans gòl ki pi bon ke ekip Roma a li gen 12 li gen 19 diferans gòl e Roma genyen 12 kòm diferans gòl ki mete ekip Atalanta a avan Ekip AS Roma a. Donk nou ap pran yon ti poz tou piti, n ap tounen pou nou pale de Liga a, rezilta a, kòman sa te ye nan chanpyona Despay la, epi match Champions League ki genyen, k ap kòmanse demen si Dye ve.

Chanpyona Despa la te kòmanse depi nan vandredi kote ekip Sevilla t ap jwe fas a ekip Alaves la. Malerezman Seville pa rive pran plis pwen pou mete l pi pre ekip Real Madrid la. Donk li kite ekip Real Madrid la ale Bèl devans ou li avèk 8 pwen an plis ekip Seville la jis paske Seville te rive sèlman pran yon pwen nan men ekip Alaves la. Donk genyen Osasuna ki te bat ekip Villarreal la 1 a 0. Villarreal ki ap jwe bèl foutbòl men malerezman tonbe devan ekip Osasuna 1 a 0. Gen Espanyòl de Barcelone ki bat ekip Getafe a 2 a 0. Valence kraze Granada 3 a 1. Real Madrid bat Real Sociedad la 4 a 1. N ap raple ke Real Sociedad te ouvri skò la byen bonè depi nan setyèm minit de je e avèk yon penalite ke Oyarzabal, dizyèm minit de je, ekskize, Oyarzabal jwenn e se E lateral dwa real la ki fè penal sou silva granmoun sa ki toujou ap jwe boul se cavajal ki te pile silva nan sifas de reparasyon an e abit la bay penalite e oyer sabal te mete gòl pou ekip Li a pou ekip Real Sociedad la. Men sa pat rete konsa, gen Camavinga ki pa jwe souvan men ki te jwenn chans li wikenn sa nan plas Toni Kroos ki fè yon trè bèl gòl, yon bèl tir e pandan l prale sou bò goch li, li fè yon tir kwaze sou bò goch gòlkipè a, li pat kapab fè anyen ke konstate balon an ki ap rantre nan kan. Donk aprè Camavinga a se Modric ki vin mete seriz sou gato a, ankò yon tir pye goch, men avan li resevwa pas la de Benzema, li mete moun ki anfas li a kanpe epi ranje balon an sou pye goch li pou l mete yon tir nan dezyèm poto men fwa sa a sou bò dwat gòlkipè a ki pat kapab fè anyen ke eseye jwe balon an men podyab balon an te tèlman gen fòs gòlkipè a pat rive a tan pou kapab jwe l donk sa te vin fè ekip Real la fini premye mitan an 2 a 1 sou ekip Real Sociedad la e nan dezyèm peryòd gen Karim Benzema nou konnen mesye sa ki ap fè gòl serye sezon sa e ki ap bay pas gòl tou. Sa fè li deja 20 gòl nan chanpyona a. Se li menm ki te vin jwenn yon penalite ke yo te fè sou Vinicius, li transfòme an but. Epi gen Asensio ki te vin monte an cours de jeu ki li menm tou sou yon pas de Carvajal te fè yon klasman plat du pied, ta pral mete match a 4 a 1 e sa te fèt nan 79 yèm minit de jeu. Donk Apre Real Madrid gen Cadiz ki bat Rayo Vallecano 2 a 0. Gen Elche ki tap jwe avèk ekip FC Barcelone nan. Barcelone bat difisilman 2 a 1. Fòk nou di ke match sa te gen anpil pale anpil. Gen yon pe ekip Elche a fè Barcelone soufri. Gen Fidel ki te ouvri se pa se pa se pa Fidel Josue se pa Fidel Castro ki te ouvri skò pou ekip Elche a e gòl sa te fèt nan 44 ièm minit de jeu avan menm ke yo rantre nan poz e pou mitan an e ekip Barcelone nan tounen nan dezyèm mitan an fè anpil efò men anyen pat mache alafen Dembele avèk masterpiece li te fè yon pas yon sant nan sifas la e n ap raple ke gen Torres ki te antre okou de je nan plas Gavi nan dezyèm mitan an se li menm ki te resevwa pas sa de Jordi Alba ki mete balon an yon ti pla pye tou piti retire balon an nan Bo golkipe a epi mete l nan kan. Men mwen panse balon sa si Torres pat jwe l, Aubameyang tap jwe l paske Aubameyang te plase egzakteman nan menm pozisyon avèk Torres. Mwen di sa paske m pral prete atansyon nou, m pral m pral fè yon ti pale tou piti pou m montre nou ki posiblite Torres te gen nan match sa ankò. Apa de Paske nan match sa yo bay Ferran Torres meyè jwè match la. E nou raple nou semèn dènyè mwen tap pale sou match Dembele pratikman te bay Barcelone men yo pat bay Dembele meyè jwè match la yo te bay Aubameyang ni kòm moun ki te make premye gòl nan match sa. E Dembele te antre au cours de jeu menm jan avèk Ferran Torres ki antre au cours de jeu nan match Barcelone sot jwe yè la. E Ferran Torres se se vre ke li fè premye gòl la, men se yon premye gòl ke Ferran Torres pat travay li menm pou l fè. Se travay Dembele epi li resevwa balon an de Alba, men li fè gòl la ok. Men gade, si nou gade match la byen nap wè pozisyon Torres avèk pozisyon Aubameyang, donk yonn nan yo pat òje. Donk si Torres pat jwe balon an, Aubameyang tap jwel avan gadyen an poul te fè gòl la kanmenm. E gòl sa te rive fèt nan 52 zièm minit de je. Aprè 52 zièm minit de je sa, Torres rate 3 gòl fran, 61 nyèm minit, 63 zièm epi 80 tièm minit de je. Torres rive. a ment repriz fas a kan an, fas a gadyen an, men li choute deyò. Yon premyè fwa, li choute anlè kan an. Dezyèm fwa, li fè yon tir pye goch ki ale anlè, men nan do filè a. Twazyèm fwa ankò, li tire anlè, anyen pa mache pou Ferran Torres. Epi nan 84 ièm minit de je, yon aprè yon pas, yon balon ke Depay resevwa de Torres, Depay eseye kase nan kare a epi balon an monte, jwè la fè yon ti jès tou piti a men l, a men goch li, li touche balon an pou mete l kònè, epi abit la deside penalite pou ekip Barcelone nan. E Depay fè tèt li jistis, se li menm ki choute penalite a. Avèk anpil raj nou kapab di Depay mete yon gwo chout nan balon an pou mete li anlè menm si gadyen an ta ale nan bò sa pou balon an pou gadyen an pa ka jwenn balon sa donk sa te vin mete ekip FC Barcelone nan a 2 gòl e Elche pèdi match la 2 a 1. N ap raple tou ke gen yon balon ki te frape nan men Alba. Ekip Joelce yo t ap mande penalite menm jan yo te bay Barcelone kont yo, men abit la te deside ke balon an frape nan men Alba sèt, men men Alba pa t detache totalman de kò l paske balon an se, jan yo konn eksplike se Balon an te ale vè men Alba men se pa Alba ki te ale vè balon an. Donk, se rezon sa abit la esplike, m kapab di, paske avan l pran desizyon li te tande mesye ki ap dirije nan var yo. Donk, se si ke yo te rele l e di ke men ki rezon donk li pa bay penalite. Aprè Barcelone, gen Celta Vigo ki bat Mallorca 4 gòl a 3. Gen Betis Real Betis ki tonbe fas a ekip Atletico Madrid la 3 a 1 e Betis ap konnen yon ti moman difisil, li sot tonbe fas a Seville e li tonbe fas a Atletico nan 2 match, Seville pran 5 gòl nan chanpyona a. E Athletic Club aprè li fin tonbe fas a Valence nan Copa del Rey, yo bat ekip Levante a jodi a 3 gòl a 1. Donk se konsa sa ye pou chanpyona Despay la. Nou pral gade kòman klasman an ye. Real Madrid gran lidè 63 pwen. Ekip Sevilla vini an dezyèm pozisyon avèk 53. 55 ekskize, ki ba l 8 pwen de diferans de ekip Real Madrid la. FC Barcelone vini an twazyèm pozisyon ki pran l nan men ekip Real Betis la 48 pwen. Atletico Madrid tou ki gen 48 pwen ki an senkyèm pozisyon diferans de gòl. Epi Barcelone genyen yon match an reta ki ka pèmèt li ale pi lwen Ekip Atlético Madrid la, Real Betis vini konnya an senkyèm pozisyon avèk 46 pwen epi Real Sociedad 44. Nou konnen kiyès k ap domine chanpyona sa, se Karim Benzema ki genyen 20 gòl epi Unial genyen 13 gòl. Donk gen yon liy 13 gòl, 4 moun a 13 gòl ki vini aprè Benzema a. Benzema genyen 7 gòl anplis mesye sa yo.

Pa bliye demen ap genyen Ligue des champions e m konnen anpil moun ap tann ki sa k pral genyen nan Ligue des champions semèn sa a. Men raple nou tou ke demen se pa match Real la ki ap genyen demen ni FC Barcelone. Se Bayern ki ap jwe demen avèk Salzburg epi Liverpool ap jwe fas a ekip Inter de Milan. N ap raple ke nan match ale a Bayern te fè match nul 1 a 1 avèk Salzbourg e Liverpool te al bat Inter lakay Inter 2 gòl a 0. Donk Inter gen le devoir si l bezwen kontinye nan chanpyona a pou al bat Liverpool e Bayern gen le devoir kounye a pou bat Salzbourg malgre ke Bayern p ap fè yon nou pap di yon movè sezon men se pa ekip Bayern sa nou abitye wè ki sot fè match nul ankò nan weekend sa pandan nap di sa fas a Leverkusen e malgre ke Lewandowski nou konnen l pa gen lòt bagay ou ka di de li, li toujou ap make gòl, toujou e ap kraze chanpyona a e se li menm pami tout Meyè butè nan diferan chanpyona yo ki a plis gòl donk se sur e posib ke Lewandowski se li menm ki pran soulye dò a pou ane sa a. Pou match Paris Saint Germain Real Madrid la ki ap fèt mèkredi si Dye ve, gen ensètitid ke Kylian Mbappé posib pou li pa nan match sa a rezon se paske nan antrenman genyen Idrissa Gueye ki te pile Kylian Mbappé nan antrenman men se pat twò twò grav donk doktè Kylian Mbappé yo asire fanatik yo ke Kylian posib pou li nan match demen donk e pa demen mèkredi epi moun ki Sèten ki pap nan match sa a se Carlos jiska prezan pa Carlos Ramos jiska prezan Ramos toujou pa disponib pou ekip Paris Saint Germain an epi Herrera ki toujou blese apa sa tout lòt moun ki nan ekip la bèl e byen prezan donk Real Madrid nòmalman ta sipoze jwe nou tout nou konnen nan ki sistèm yo abitye jwe Nou konnen ki sistèm real renmen jwe sèl pa anpil ki genyen se e Cruz se Cruz e dirijan yo ap pale pou Cruz ta fè ti chita men Ancelotti pa rantre nan lojik pou Toni Cruz chita se Toni Cruz li vle jwe ansanm avèk li e nan mèkredi Gen Manchester City ki ap jwe fas a Sporting. Nou konnen Manchester City te kraze Sporting a lale 5 gòl a 0. Se te lakay Sporting. E kounye a se Manchester k ap resevwa. Donk nou konprann ki sa ki pral genyen. Lè m di Manchester, se pa Manchester United. Se Manchester City silvouplè. Ok epi Real Paris se dezyèm match ki ap genyen nan mèkredi epi rès match yo pou semèn aprè donk se sèlman preparasyon sa nou te genyen pou nou aswè a nou espere ke tout moun te swiv nou e Tout bagay anfòm, e si gen kesyon jan nou jan nou toujou di l ou toujou ka kite kòmantè oubyen kesyon sou paj Oscar Show swa sou Facebook swa sou Instagram e tout Prezantasyon ke nou fè okou de semèn yo wap jwenn wap kòmanse jwenn yo disponib sou YouTube epi yap disponib sou paj Oscar Show a sou Facebook si ou pat gentan jwenn tout